Kite m di yon bagay, m poko janm mwen menm nan kont ansanm avèk moun. M poko janm nan zen ansanm avèk moun. M poko janm fè moun sa ki mal paske m konnen depi w fè mal l ap tounen dèyè w, e pa vre? Mwen chita lakay mwen yon aprè midi, epi m resevwa yon apèl, m pa konnen kiyès. M di alo, moun nan di alo, se Samiz? M di wi se Samiz wi. Li di se Jesika. M di Jesika, sa k pase? Li di pa pli ba non. M di m poko wè kiyès non li di an Jessica m bezwenw sa amise paske m konnen w konn sou rezo sosyo yo m konnen ke w se youn ki enfliyant m bezwen esplike w bagay m di esplike m li non m panse kèk piblisite dam nan ap ban mwen pou m fè li di m sa amise se zanmi m ou ye mwen rete ki kote sa mwen rete ki kote patati patata dam nan pran tèt mwen li esplike m bagay Widiana soti nan pyej jouk rive nan tèt. M pat gen entansyon ditou pou m al nan zen ansanm avèk Widiana, paske Widiana s on moun m te konn toujou wè sou televizyon, sou rezo sosyo, e s on moun ke m te toujou ap swiv de tanzantan. Dam nan pran nanm mwen, dam nan pran tout nanm mwen, l esplike m on seri de bagay. Epi m di bon pa gen pwoblèm m ap gade kouman w ap fè sa. Ou konn lè on moun pran nanm ou pitit? Fi an pran nanm mwen, li fè m kòmanse vilgarize ti fi an sou rezo sosyo. Alò sa l esplike m nan m te gen rezon pou m te vilgarize l vre wi paske li di m ke l gen 2 timoun nan men l l ap viv ansanm avèk 2 timoun yo anndan kay mari l la rele Junior Widiana soti an Ayiti Widiana vin pran mari l nan men l Mezanmi kiyès sa pa t ap fè mal tout moun an jeneral sa t ap fè mal Kounye a m kòmanse mwen menm m son lòt zenyèz ki renmen zen ki renmen lè kòman yo di an m kòmanse vilgarize tifi M konsa map di ee bay tifi a nom ni, bay tifi a sesi, bay tifi a sela. Map pale ansanm avèk ou Diana. Enben se jodi an mal mennen enfòmasyon de bòn sous, m aprann ke tou sa Jessica tap di yo se mansonj. Yo esplike m bagay la wi Diana mete m chita, li esplike m bagay la. Li di m konsa Samiz, son moun gen anpil kòman ou di a, tansyon pou ou, m toujou ap swiv ou. Ou son fi si w te nan bagay ki sal jounen jodia non w tap sou tout rezo sosyo m di en en lontan m te bouzen men kounya m kite bouzen ebyen nan pale lap pale ansanm avèk mwen li di Samuz m wè tout bagay ou fè yo men m padone w paske gen de bagay ou fè pa fòt ou nan kòmanse m kòmanse ap pale ansanm avèk li di kem di w Samuz son chanèl

Li fè mal joure ti pyas sou rezo sosyo. Anpil moun di sa m sou konn sa k pase. M pa rete kwè bagay m di e pa vre, bagay la fèt vre. M pran tan. Ebyen aktyèlman la m santi m enfiniman regrete paske m pat konn si Jessica se te yon manjèt kòd li te ye. Li menm ki mete m nan pwoblèm ansanm avèk Widiana a. E Widiana se yon moun de konsyans wi l ye. Li rele m an koulis li pale ansanm avèk mwen wi. Li di Samuz pitit Ken baw istwa. Li di misye men men sa men sa men sa men sa men sa men sa men sa e finaman m konprann Widiana. Paske Widiana pat janm fon bagay ki mal vrèman. Se e e jalouzi ki rann e e e kòman dirèj lan e kòman rele e bagay la ankò a Jessica. Jalouzi ki pran Jessica aktyèlman la ki rann Junior kite kay lan. Se la jalouzi. On di la jalouzi rand lòm mechan. Eske wi e Jessica te ka tuye Widiana. La jalouzi rand lòm mechan. Mwen menm mwen di fòm vin lage bagay la sou rezo sosyo. Poum mande moun rezo sosyo eskiz. Poum di mezanmi eskize m pat konnen. Si je suis kase devan l tap mete mwen pou m te nan kont ansanm avèk kòman dirè je. E m te ka mouri, m te ka mouri wi. Si Bondye nan syèl la pa gen konpasyon pou mwen m te ka mouri. Pou jan je suis ka esplike m bagay la. Jessica son plan te genyen. On plan te gen pou widiana. Exactement Jude se pou widiana pran nèg la nèt m te di sa wi m te di mwen menm gou lè m te fè m te repete sa m te di widiana si w santi w pa gen kran m pral chèche enfòmasyon de bonne source si w santi w pa gen kran cheri ban mwen junior lage junior nan pla men m pou m wè sa jessica ka fè te repete sa. M te di sa. M te di lage l nan pla men mwen menm. Ban mwen. Pou m wè sa Jessica ka fè. M tap fout yon Jessica yon souflèt. Wè, m tap wè Jessica nan lari, m tap flank l yon souflèt nan vizaj li. M fè w respekte nèg mwen. E montaj la vin repoze sou do m aktyèman la moun rezo sosyo banm koupab yo dim sa mi janm konn ou pa konn nan afè moun sak pase kòman pran fè pran aktivasyon sa nan men kòmandan Dala sak pase Egzakteman Widiana pa tap fon bagay konsa Widiana pa tap fon bagay konsa mezanmi rayi chan ti dan blan Widiana konn fè vre men sa Li pa tap janm fè l. Rayi chyen, ou ka di an fransè rayi la chienne, mais du son blanc son e son dent est blanc. Ou byen m pa konnen, rayi le chien, mais du son dent est blanc. Mwen m an verite si m konnen bagay sa se konsa l tap fini, m pa tap foure pwent bouch mwen ladan. Alevwa pou m ta mete tout dan m ladan. Kyes bèt li byen laja mwen men Baptiste sa mwen men an bèt li byen laj ki moun sa ki moun bèt li byen laj la Jessica a Ebyen se Jessica ki rann li pèdi Junior se Jessica ki rann li pèdi Junior si Jessica te yon fanm nòmal mezanmi kem siye. Map fè moun wè bouboun mwen non. Si Jessica se ton moun nòmal li te ye, gen yon seri de bagay ke l pa tap fè. Ou tande sa map di w lan? Gen yon seri de bagay ke l pa tap fè. Menm lè ou tap fè diskisyon, ou tap fè yon seri de bagay men ou pa tap avili mari w sou rezo sosyo. Ohh! Ebyen, kilè m di son bagay, rezon k fè moun rayi Louisiana, se pa mwen sèlman non cheri k t ap pale l mal la. Plizyè lòt rezo sosyo t ap pale l mal paske sa, kilè m di son bagay, lè yon moun di w konsa ke l gen 2 timoun, yon lòt endividi pase men li pran moun sa k ap okipe 2 timoun yo, mezanmi, nou konn kòman bagay yo ye sitou isi nan Santo Domingo, se nèg la k pou pran yon vye kay, mwen menm mari m nan ap peye kay pou mwen la cheri, chak fwa mwa rive, Ton sa konsa ankò mwen diyan wi map tranble m di mezanmi se pa mwen kap pral peye mwa sa. Merci beaucoup Agenor. Oh Agenor sanble gen estime pou mwen. Map mouri ak ri. Koman? Non pochette. Excusez mwen. Ke m manje yon ti morso. Ou wè jodia men koman m fè live la men ju epi kile moun ki di se sweety sa te a. Ou sanble pa konn bwè ju cheri. Men ni ju anana frekan. M pa di m pa t pran switi mete nan bouch mwen non men nèg mwen an poko kite m nan nivo sa cheri. Nan nivo pou m pran switi met nan bouch mwen an. Humm! Ou ta pri m anpil cheri. Nilson Mercier. Exactement de sa mou. Se pou Widiana pran nèg la nèt. Bon mwen menm di si Widiana pa ka pran Junior bon voyel ban mwen. Menm 2 mwa map fè ansanm avèk li msap fè tèt mwen. Fernand kòman w ye? Martine latibonit oh fanm senmak depi se moun latibonit moun senmak mwen renmen w trop Samuz merci Fernand. Kite m di w cheri se pa fèzè pou vin fè non m san lève w ale anba live mwen se pa fèzè pou vin fè sa pa diven chouchou 11 juillet sak pase nou menm se bala nou konn bwè men 11 juillet tande cheri li pa diven tande 11 juillet men dlo mwen men dlo mwen nan ti sougar lan epi men pòm map manje cheri pa fè sa wap pale kontwole bouch ou cheri. Ebyen sanble se ou menm ki te aktive Jessica pou Jessica te fè sal fè a e kòman ou di ankò a moun ki pale konsa Dodly sak pase? Moun ki repete lèm te pran mari Ziggy an wi m te pran mari Ziggy sak gen?